M konn. M konn bay sa. Son ti machin jwèt pandan l fin ouvè frijidè li epi pye l pase sou machin nan epi l tonbe. You see, so je pense pas que la peur que quelque chose ou bien la, tu sais, l'éventualité que quelque chose arrive ta sipoze anpeche yon moun. Ta siplijan pou chan moun avanse. Ou konnen map tradwi sa sou yon lòt dimansyon. Se, m panse sa bloke anpil antreprenè, li bloke anpil moun sou sa w anvi fè. Paske je ze. Sa se santiman ki ka bloke nenpòt ki bagay kay èt imen an pi rapid. Se peur la. Paske. Paske se peur la ki vin a dout lan. Se sa. E depi dout lan la, ou pral tou di tèt ou, ou pa ka la, ou pa ka la. Pou ki sa ou dwe fè sa? Sa pap mache. E pi ou kraze, ou kraze tout sistèm imanitè ou nèt. Ekzakteman. E an plis, se ta. M toujou di tèt mwen, what was the worst case scenario in that? Jan map pran desizyon sa, ki pire bagay ki ka pase? Ki bagay ki ka pase it's not working moun pral kontakte ap dim non projè map eseye fè an oubyen biznis map eseye monte an li pap mache that's the worst case scenario ki worst case scenario sim pa eseye regrè oh my God so you in 10 years kap di damn what if yes men kounya eske Joverlin pa pè pou lavi l.
Yes, yes and no. Yeah. Yes, paske I know dans quel monde que je vis, je sais qui je suis, m konn, m konn sa m reprezante, m konn ki moun ki plis ou mwen, um, m ta kab di gen etikèt ènmi m yo, m konnen ki, nan ki nivo yo pwisan. Um, e je pran les dispositions justement pou m pa, pou m pa ba yo jan, m pa fè yo yon kado, right? But at the same time, non, paske. M pa ka di yo pa ka manyen m paske yo ka manyen tout moun. Tout moun ka manyen tout moun. It's just like, um, m konnen m vin la pou m fè yon bagay e m poko fè l. So m poko ka ale.
Bon repons ou ban m nan kounye a. E mwen konstate tou gen anpil bagay ou di m nan kòmansman konvèsasyon an. Ki se de lwa inivèsèl. Donk, ou sonnen tankou yon moun ki petèt kwè nan Karma, ki kwè nan inivè a, nan nati lan, jan w di l, nan eleman yo, tè, fe, o. Èske Joverlin se yon moun ki espirityèl? And si wi, èske espirityalite w lan ede w nan pwosesis de, m ap di pwosesis de rekonstriksyon, paske ou viv. Yon bagay ki literalman te ka brize nenpòt ki moun. So, èske Joverlin espirityèl? Deeply.
Deeply. M leve nan fanmi espirityèl. M leve nan fanmi Temwen Jewova. An menm tan, m gen yon lòt pati fanmi m ki, ki, ki, m ta kab di trè pwòch vodou. Ok. Kounye a w pral di m nerd ankò. Men wè bib lan m li l 2 fwa e demi. It's crazy right? Jèn aj, jèn aj anplis. So, m deeply spirituel men m panse tou, m pap ekstrapole twòp sou sa men s on bagay pou n konprann anfèt. Se pa, we have a body for our soul. Nou konprann nou gen yon kò pou nanm nou. Se pa l kontrè. Se pa yon nanm ki pou kò nou, you know. So, a la baz nou spirityèl. A la baz nou konnen bòn desizyon yo. A la baz nou konn lè malè a pral rive. We feel it, we know it. E m panse ke we, we feel it. Se sa k fè nou an mezi pou n konekte ansanm avèk moun. Se sa k fè, m imajine sa rive w deja, jan w rankontre yon moun and you're like, man, I've, m konnen w depi, je peux même pas mettre de temps dessus. Men se premye fwa w rankontre moun sa a. Tu vois ce que je veux dire? So, il y a des connexions qu'on arrive à faire, nou pwòch.